Depi m kwaze avèk manzè, pandan map ba yo pawòl, ou menm degaje w gare w nan kay la. Pran pitit la, jete w cheri epi map koresponn avè l. Trè byen, dakò? Vin ann ale non. An pran devan. Pran devan kèt, mesye sa son pwoblèm. Mezanmi gade lè lèm di map sòti menm gade lè. Bonjou chère dame. Bonjou madame.
Maxo, ki kaka sa w vin fè m de konpòtman an la, hein? Ou swiv mwen jiska la pou vin pou vin ansanm avèk damou an la? Oh, se Ana konsa menm? Men madam, sa k pase yo? Mwen jis parèt mwen di w bonjour epi w vin deraye? Bon m di w yon bagay madam, bon m pale avè w, ou menm avèk tout tout engredyan parèy ou a, bon m poze w yon kesyon. Oh, mezanmi!

Pitit sa son pitit ou achte lajan kontan ou di mwen son pitit ou jwenn pa aza ou byen son pitit ou pote 9 mwa nan vant ou mete sou la tè. Wè nan tout 3 sa w di a la, m pa kwè menm youn ka ba w kòm repons paske pitit ou pa nan men m, that's it. Ok.
Ou gen 2 lang? Ou bliye sa w te di dènyaman? Ou prè pou m al lajistis ansanm avè w?
M te kwè ti memwa w te kout. M kwè ti memwa w te kout. Si w sonje sa m te di w la, enben aranje w. Paske m pa pran pitit nan men w. M vrèman pa raple m sa w te di. E m pa konnen w. Ou ka raple m?
Ou ka raple m bwa Madam, e sòti m bwa sòti.
Madam, ban m di w yon ti bagay.
De tout fason, m ap debake lakay ou avèk cho avoka m nan bouda m, oke? Eheey!
Madam! E pitit mwen an, lè m vini, m pa prale san li. Ou wè avoka ou pral chèche a? Ou te mèt al chèche avoka zabwèlbòk, m pa konnen jan yo rele yo a? Fò w ta gen grenn. Ou konn tande grenn?

M pap tounen lakay la ankò non. Ann gade mwen. Pou koze pitit pitit pitit. Ebyen e kèk egare m ye. Vizaj la pa twò souri menm lè map sòti pou mwen pase. Si m retounen m pa vle rankontre avèk moun sa yo. Atò m chita. Fè papye. Map achte bwat. Byen chè! M ap chanje daypè. Vire tounen, nou pran sèvant pou yon timoun. Papiye m konnen m fè pou timoun sa a, anfen! Kounye a pou moun sa a ap sèvi m pèsekisyon pou pitit sa a? Enmweyy yo tou! M pa enbesil menm jan avè w. M wè fi sa a k ap a k ap vin lakay mwen an kòmsi se yon madan patwon oubyen yon madan prezidan m pa konn sa l ye a. Genlè l se yon sòt menm jan avè m aso parèy li a. Ann al fè wout.

Tout bagay trè trè byen, ou konnen m te jan w te ban m konsiy yo m te asire sekirite nan kay la pou evite gen kèlke aksidan ki te pase pandan vwayaj ou a. E medam yo eske yo te sòti?
Te gen yon ti altèkasyon, ou konnen. Youn nan mennaj medam yo te yon ti jan fache men sa te rezoud. Kòman fache a pa te pran yo? Ou konnen, mennaj toujou fache avèk mennaj. Jan yo di a, lang ak dan toujou mòde, se pou sa. Ki bagay sa? Ki bagay sa? Waw! E tann mwen, e madanm nan? Èske li pa janm sòti, se pa vre?
Madanm nan? Nou fè ti sòti, kòm si sòti òdinè a, lè di kèlke zafè kouran. Ou al avèk li?
Wi, mesye, byen antandi. Li pa janm sòti pou kont li?
Petèt yon fwa ou de. Pou sa w pran tan sa a pou w reponn mwen?

Tout kòb sa nou kite sou kont lan nou fè eksprè nou piye l e map travay di epa vòlè epa nan vòlè m fè yo. Silans!

M poze kesyon an konsa men m ap vini. M pa m poze yon kesyon ki dwòl pou m ka vini. M kanpe, m di jòm di. Se mouche madam Roland, pwen mouche Olier. Pou sa. Sa w chèche nan lari an, kanpe pou kont ou, kont bodigad ou.
Kòl. Tan men kòman w fè konnen w gen bodigad? Ou te nonmen, ou te di w ap mache, di yo sa w ap mache?

Depi m pati la, pa youn fwa ou sòti avèk bòdigad mwen. E ou sòti tout sèl. Kòman sa?
Epi ou gon moun espesyal ke w al wè. Mwen menm? E answit, kat de kredi ke m te kite pou fanmi an.

Cheri.
Ou gate sam deja di sa w ap di an vit mal fèw tounen nan chanm mwen.
M sispèk ou anpil. Ou si. E de twa jou m te bay kay la se ou m ta gen kontwòl li pi byen.

Sa fè avèk kòb sou kat ou Robert? Gade zanmi konn sa konn konn sa map diw sèm cheri ankò mte marye avèw paske mte renmenw anpil men ak wap fè la mpa konn kote ou pran wè ou konn sa mdiw chyen pa janm twò gran poul anraje paske gade laj ou. Anraje nan kisa Robert? Men Robert sa w vle di?
Fout.

Konbyen apèl tout sa ou fè yo tout la konbyen apèl ou fè men ki moun wal rankontre wal fè tout sa yo la epi ou gen kè ou gen kè ou gen kè wap pale konsa avèm.